Yon wo responsab nan Ministè Defans peyi Ikrèn arete pou koripsyon e detounman de fon. Dapwè etid ak evalyasyon mesye a detounen 36 milyon dewo, enbyen ki te la pou achte materyèl de gè pou lame peyi Ikrèn nan. Lè m di w koripsyon ap kraze Ikrèn, lè m di w responsab Ikrenyen yo vòlè anpil, enbyen pran chèz ba w chita Mwen gen anpil detay ke m pral baw nan video sa, 36 milyon dewo, m pa konn konbyen ane prizon pou vòlè sila ta pran, pran chèz baw m gen detay pou wou. Gouvènè pro Wis nan rejyon Donetsk la li anonse la, genyen 12 moun ki blese nan yon fwap peyi Ikrèn fè, e genyen sovtè avèk yon kalite lòt moun diferan ankò Ke m pral detaye pou ou ba w tout detay andedan manman videyo sila a, ou konnen non pa m se Bolivar, e kèlkeswa kote enfòmasyon an ye nou pral chèche l pou ou. Prezidan Volodymyr Zelensky, enbyen li menm li afime nan yon videyo kotidyen, ou konnen se chak jou l pale, enbyen ke enfòmasyon ki rive vin jwenn li ta fè konnen endistri defans lame ris la ralanti. Bagay sa pa enterese w Zelensky se batay wap batay kontinye batay, endistri defans Wis ka ralanti pou yon mwa 2 mwa, malgre w pa menm bay prèv de sa wap di yo daprè ransèyman, ebyen malgre ou ta ka di sa kel ta verite wap pase move moman. Atak dwon Wis yo pwan anplè paske Larisi fwape twò dri. Yon wikenn balanse konsa pou tout atak sa yo ap fèt, genyen 5 lòt atak ki fenk fèt nan peyi Ikrèn ankò ke m pral ba w detay, sa trè enpòtan pou w okouran menm lè ou pa gen kouran. Se frè w Bolivar ki pral prezante w jounal sila, mwen espere ou plase abòne w

Alò ke le peyi an gè fè fas a 1 mank de minisyon, selon le pakè se wo fonksyonè donk lidantite n a pa ete relve, est akize davwa òganize 1 sistèm de detounman de fon bidjetè lò de la pasansyon de mache piblik. Malgre sitiyasyon peyi a peyi a bezwen zam pou batay, Ebyen peyi a gen pwoblèm atilri, obis, ebyen w tande yon sèl sitwayen, ebyen nan pasaj mache piblik la, ebyen li detounen 36 milyon dewo, se pa ti koze papa, mesye sa a mande pou l ta fè tout tan li nan prizon aprè gwosè dezòd sa li komèt nan peyi pa li.

On pèmi de dekouvri de dokiman konfiman lèz aktivite ilegal. Koman mesye yo fè li chak grenn obiz ka vann 30 dola epi yo diw yo vann 35 dola yo fè 5 dola sou chak grenn obiz epi kan y achte pou anviron 200 mil obiz yo deja fè yon pakèt milyon dewo ou milyon de dola ameriken ebyen sèvis Sekirite nan peyi a tal lakay mesye a fè pèkizisyon, ebyen yo rive twouve lakay mesye a yon ansanm de done, ebyen ki ta konfime dezòd sila a nan peyi Ikrèn. Plizyè skandal de koripsyon ont eklabouse de responsab Ikrenyen sè dènye mwa, notamman osen de lame e di ministè de la defans.

yo fè li premyèman founiti minisyon yo, yo fè koripsyon nan yo, y achte jilè pa bal yo, y achte movè kalite yo fè peye nan pri bon kalite, acha nan yon pri ki gonfle pou pwodui alimantè pou sòlda yo manje, epi inifòm yo pou sòlda yo tou e lojisyèl de sibè sekirite. Lè m pale de lojisyèl sibè sekirite se sa ki gen awè avèk enfòmatik,

La lit kont la koripsyon è len dè kritè fikse pa Linyon Ewopeyèn pou egzamine de la kandidati dadezyon de Likrèn, ki a resi dè dizèn de milya dewo dèd oksidantal depi le debi de la gè, sela vle di apeprè de dezan. Lè w gen koripsyon nan w peyi, pa gen anyen k ka mache byen, menm jan ann Ayiti, depi soti nan Ariel Henry pou ale pi ba, Tout mesye dam yo nan koripsyon sa fè tou anyen pa regle ebyen se tout sa m te gen pou ou nan premye detay enfòmasyon an nap janbe nan dezyèm nan ebyen gouvènè prowis nan rejyon donèks la li anonse la a ebyen genyen 12 pèsòn ki blese nan yon bonbadman ikrèn fè genyen 2 sovtè tou 2 sovtè ki blese tou.

e 5 blese. Bagay yo anpil nan entènasyonal la, dosye yo pa piti, n ap swiv sitiyasyon yo de prè e de lwen. Le prezidan Ikrenyen Volodymyr Zelensky a afime dan son adrès videyo kotidyèn ke des enfòmasyon di ransèyman sijere ke lendistri de la defans Ris ralantisè.

apre o moman de selebrasyon de fen dane. Antoulèka, dosye yo anpil, gen gwo plenyen, bagay yo pa fasil, kout zam ap tonbe san rete, pèsòn moun pa konn kote sa prale, tou senpleman tout moun ap swiv, non pam se Bolivar, mwen renmen nou anpil, plase abònew aktive klòch notifikasyon, mèsi tout moun.